Ou konnen lè yo te konn ap fè m konprann tout sa nou fè antanke ayisyen pa bon. Si w nouvo sou chèn nan pa bliye abone w klike sou ti bouton klòch la klike sou all. Depi m lage yon videyo deyò w ap resevwa yon notifikasyon pou avèti w ke m lage yon videyo. Egzanp, Ou konnen nou an Ayiti nou gen. Relijyon nou ki vodou, yo fè nou konprann ke vodou a pa bon. Eske se manti?
Wi.
Yo fè konprann ke vodou a pa bon. Eske ou konnen Sen Jak kwè? Ou konnen bagay sa? Bagay nan Nò soti. Ou pa ka fè kòmsi ou pa konn li la. Eske ou konnen gen yon basen labou? Eske se pa li sa ki nan kò se sa?

Depi yo ayisyen byen la yo joure tout bay sa ok. Men nou vin gon gon moun ki pibliye sou Twitter kote ap di kote mwen yo de foto. Premye foto a bon m moutre moun yo li se yon seri blan ki nou malabou. Menm si la labou a amelyore Men tout labou se labou. Eske ou konprann mwen nan sa? Wi, tout labou se labou.
Yo montre w pil blan yo nan labou, fè foto, souri, e ap pase labou sou kò yo. E n ap gade, nou menm Ayisyen, nou gen yon menm bagay labou a. Men depi nou tonbe ladan, yo di nou se chen, se salòp, se djab, se kisa ankò? Se bagay. Wi. Sa vle di, depi nou fèl, li pa bon, men depi son blan ki fèl, woy.
Pa gen pwoblèm. Don, depi son blan ki fè, ki lè nap kite sa yo rele? Ki lè nap retire vye mantalite sa? Kote ke nou pa kwè nan tèt nou, kote ke depi son blan ki fè yon bagay li bon, depi se nou ki fè yon bagay li pa bon.
Ebyen se menm bagay nou sot ap esplike ansanm avèk poupe and such and such. Se pa maji an. Pa tankou, e pa di map di tankou majik se yon bèl bagay, sitou e fason nap itilize l. Non, non, non, non, an nou bon. An nou antre, an nou antre nan bay, kòm nou nan bay vodou a, an nou antre la. An tou, an tou fò ou pase vye sou sa. Wè,
m pa di m vodouyizan. M pa di mwen se yon pratikan. Paske mwen, mwen son moun, mwen m obsève, m obsève epi m bay. M konnen lè m te piti, de m tou piti se legliz, legliz, legliz, legliz, legliz, tout sa yo m konnen sa. Men n ap gade kote ke ou an Ayiti depi ou pase yon vodou, moun yo pran w pou sa w pa ye. Ou konn bagay sa? Egzakteman. Vodou a an swa, m pa kouri di ke li pa mal non, li mal. Se tankou m te ka di w vodou a se yon zam. Zam nan li menm li, li pa vle kenn moun mal. Men se dwèt la ake moun nan k ap vize sou lòt moun nan ki tire a. Egzakteman.
Tankou jan yo di l isi an, zam pa tiye moun, se moun ki tiye moun. Wi. Wi. M zanmi w. Ou ka toujou, maji, maji an ka toujou egziste. Men si se pa ou k al e, e, e, k al e fè sa, sa, sa w al fè an. Maji, maji an pa janm yon move bagay paske e, aprè e, e, daprè rechèch mwen menm ke m fè, M wè majik, yo te plis itilize l kòm tankou yon sòt de bagay espirityèl, tankou pou ede ou, tankou nou te, kòm nou te wè avan e batay 18 novanm lan. Yo te itilize l s on fason pou yo te ka,
pou gen yon fòs pou yo ka, e pa gen fòs non, s on fason pou yo te ka gen yon èt espirityèl pou yo ka gen.
Yon sòt de fokis espirityèl tankou pou. pou konbat e e e. Mwen menm tap pran sa kòm yon motivasyon. Pou ki rezon? Paske imajine yon pawòl konsa. Moun nan di konsa, depi ou mouri, ou pral nan tè Afrik. Paske ou pa ka pran 15 mil oswa 20 mil moun. Pwèt di goumen pou libète yo. Epi lè yo parèt nan chan batay la yap mouri. Epi pouw di m sa kanpe al kontinye ale nan fon an non. Yo pap fè sa pou ou non. Men si ou itilize maji a. Pase son kwayans li ye. Depi ou fè moun nan kwè. Ke depi l mouri se nan bèlakwa. Moun nan pap kè. E se sak fè gen anpil. Gen yon jounal m kwè, m t ap gade yon dokimantè kote ke yon moun t ap esplike yon jounal ke yon sòlda ki te siviv a batay sa t ap rakonte. Li fè konprann ke li pa konprann kote moun sa yo jwenn motivasyon sa men kòmsi moun nan Pa kwe ke li pral mouri se annik li konnen se an avan ale ale nan fon an epi vide moun atè men li pa kwe de lanmò a pase nan tèt li gentan konnen ke depi mouri li pral leve an afrik lap tounen nan tè pal paske se sa tout tout esklav yo te bezwen, yo te bezwen kòmsi pou yo te tounen nan kote yo te ye, nan bèl vi yo te pase, kote madanm yo, pitit yo. E si, e si wap gade nan listwa, yon pakèt, yon pakèt sivilizasyon, an nou pran viking yo, ou konnen istwa sa? Viking yo te gen menm bagay sa, e se sa te fè yo, enpitwab konsa ebyen non sak te fè nèg sa yo vanyan konsa paske yo konnen depi yo mouri yo prale nan valaha jan nou te koze la e nèg sa yo pati pè mouri nèg sa yo se nèg ki te pi djanm nan tan pa yo paske yo konnen depi yo mouri yo prale nan syèl pa yo kote pral gen anpil vyèj yo pral bwè yo pral bwè woum èske ou konprann Yo wèl byen pase. Depi w fin chanje mindset sa, pè ou te ka epwouve a, ou pa epwouve l ankò. Sa fè m toujou di konsa, moun k ap viv an Ayiti, jèn yo sitou, aprann plis. Pa rete nan yon sèl istwa. M konnen istwa nou an se bèl istwa e nou konnen l deja. Se bèl istwa nou gen. E e e tout sa w tande a yo pa yo pa yo pa vrèman pa bay nou istwa tankou istwa nou ta vle konnen an. Gen seri de bagay si w pa fè rechèch ou p ap janm ou p ap janm vrèman konnen paske e istwa nou an.